Monseyè, ou menm ki moral vil la, pale yo. Fòk pale! Etidyan yo, nou wè sa k ap pase la. Fòk pale! Nou nan lari a paske ke li se obligasyon pou chak grenn moun ki kwè ke menm jan ak tout lòt pèp, Ayisyen ka viv ak diyite. Menm jan ak tout lòt pèp. Ayisyen ka viv tankou moun. Donk jodi a, se yon obligasyon li te ye pou nou. Nou menm Petro Challenger ki ap mobilize, ki ap milite depi lontan, jodi a la anndan strikti Reveye n ke nou mete kanpe sou pye, nou panse ke nou pa ka ret ap dòmi ankò, nou pa ka ret ap pèdi tan pandan ke nou gen yon sistèm pouri ki pa ka rejenere tèt li ankò. Sistèm sa a oblije kaba. Donk jounen jodi a la, menm jan ou wè moun yo ap mobilize nan lari a la, moun yo prèt a tou pou yo fè mesaj la pase. Èske ou panse ke sèl jodi a ap sifi pou nou jwenn sa n ap mande a?
N ap jwenn, n ap jwenn sa nou bezwen an kanmenm. Kantite jou l mande a n ap pran l, kantite tan l mande a n ap pran l. Paske nou te fè, nou te gen yon rejim, tout moun konnen te gen yon rejim diktatoryal ann Ayiti. Du jour au lendemain nou te chavire. Lòt mouvman yo fèt tou, se pa t du jour au lendemain. Men jounen jodi a la, nou gen yon sistèm peze souse yo met kanpe ki di ke pitit malere y ap ret malere, pitit boujwa ap ret boujwa, moun ki pi mal yo, yo pral kontinye al travay ka moun, yo pral kontinye voye pitit yo, pitit yo ap kontinye pa ka al lekòl pandan ke pitit lòt mesye yo menm, y ap voye yo nan gran inivèsite aletranje pou yo kontinye vin peze nou la. Donk jodi a la, revandikasyon yo se ki sa l ye? Se demisyon Prezidan de la Repiblik. Piblik la ki epegle jisko kou anndan rapò Petro Karibe a, se voye tout moun ki gen rapò a lajan Petro Karibe a pou ke lajistis li menm kòmanse mete l an branl, pou ke Lakou Siperyè dè Kont kòmanse rann arè de debè yo pou di men, men ki moun pou ke yo kòmanse jije, paske jodi a la. Yon rapò pa ka bay. Depi dat sa, lajistis poko janm di anyen, poko gen okenn moun ki arete, poko gen okenn moun ke yo kòmanse di, ke yo kòmanse pase lòd pou yo arete. Eske mouvman fini jodi a ou lap kontinye? Mouvman ap fini jiskaske nou jwenn repons a sa ke nou ap mande yo la jodi a la. Mouvman ap fini, mouvman ap kanpe jou ke nou jwenn repons a tout revandikasyon ke nou genyen yo la. E nou ap di tout popilasyon an, rete mobilize, pa okipe moun kap fè entimidasyon, Pa okipe moun kap chache vire mouvman an nan sans pa yo. Jodi a, revandikasyon yo, yo pa anpil. Revandikasyon an se mande nou mande tout moun ki patisipe nan gaspiye 4 milya dola sa a, kòd pou yo. Se poutèt sa nap wè gen anpil moun la kavèk mayo sou yo kap mande kot kòd la, e sa n bezwen sèlman. Pa okipe moun kap travèse mouvman an nan lòt bagay. Eske gen yon men kap sipòte mouvman an osibyen se tout moun ansanm? Jodi a la gen anpil moun ki fè kwè ke strikti reveye n ke mwen menm mwen fè pati de li. Nou gen lajan, nou gen dis, nou gen dat. N ap di tout moun, si nou te vle gen lajan, nou te ka genyen. M ap pran egzanp, si pa vre, ti mayo sa yo ou wè sou nou la. Nou menm anndan strikti la, nou kotize ansanm, paske nou se yon pakèt moun ki plizoumwen gen yon ti degaje. Sa k nan inivèsite yo kotize ansanm pou n fè sa a. Nou te vle fè plis men n pa ka fè plis. Se pa òf nou pa jwenn ki di n y ap ban n ven douzèn, y ap ban n vennsenk douzèn. Men menm jan w wè prezidan nou an pran nan atrap nigo, nan ranmase nan men moun, nou pa vle pou ke lè n fin ranmase bagay nan men moun, pou se yo menm k avèk rimòt nan men yo k ap vin di n men ki sa pou n fè. Nou vle granmoun tèt nou, nou vle kontinye goumen avèk lite bèt avèk zong nou, n ap kontinye goumen. Tout moun ki di ke. Nou fè mayo, nou fè dis, nou fè dat, n ap fè yo konnen ke grenn mayo sa w wè sou nou la a, se lajan pòch nou, lajan nou redi nou fè, nou fè yo paske sa k ap fèt la nou kwè ladan. Paske mwen menm pèsonèlman m gen yon bagay m toujou di, nou tout p ap ka al Brezil, nou tout p ap ka al Chili, nou tout p ap ka al Etazini, nou tout p ap ka pran kann tè. Ap gen nan nou k ret la a kanmenm. Donk nou sipoze kontinye goumen e n ap jwenn repons kanmenm. Si ke lè n ap fè l de manyè pasifik, yo pa dakò, enben popilasyon an li menm l ap bay repons kilfo pou ke responsab yo yo menm yo chwazi reponn a revandikasyon nou.